Moun yo panse se konsa w jis fè jaden an, men kontni jaden yo pa konnen l. Wè jaden an? Sa se tè a m ap pike la. Mwen gen konpòs natirèl, ki se angrè natirèl, m pral simen l ladan l. Se sa k fè w wè lè m gen yon pye pwa, yon pye mayi, ebyen ou wè li. Chache kòs, menm kanpe l pa ka kanpe a kòs. Ebyen, se pa san rezon jaden an rete konsa. Gen moun ki di, a kòman w fè gen jaden an konsa, kòman w fè bon konsa, men ki tèm nan pa bon. Pa gen tè k pa bon. Se prepare pou prepare. Malgre pandan m ap di w sa, tè pa m lan, tè pa m lan bon wi, men pa kont, m mete, m pa mete angrè chimik. M mete angrè natirèl. Ok? Ou pa, ou gen pou wè sa paske. M gen konpòs ke m prepare. Ou gen pou wè konpòs la. Ok. M ap montre nou sa. Lè w fè jaden an. Se pa just met vide bal la nan tè. E konpòs la. Bon. Menm pa konnen. Lè nou koupe raje lakay nou. Ou byen pay sèch. Ou byen lè nou koupe zèb. Mwen m pa jete pa m yo. M pou bay ki rele konpòs. Ok. Yon bagay ki rele konpòs an mwa de mas si Dye ve. Eben, pay sa yo pral pouri. M pa jete pay yo mwen menm. M pa jete pay yo. E, ki sa m fè? M sanble yon kote. E pi, m mete tè, m mete pay, m wouze l tanzantan. Apre sa, m kouvri l. E pi, lè l rive yon lè l pouri, tanzantan m pike l pou dlo ka antre ladan l. E pi, kon l pouri, e pi m gen konpòs sa a, m fè jaden avè l. E chak fwa gen jaden wè m genyen. Jaden an vrèman bèl men m pa gen angrè chimik men se angrè natirèl ke m sèvi ok ok wè sa m ap di nou an sa se zèb ke m te koupe deja m pa t jete yo ok ou wè kòman lè l vin pouri ou wè ou wè kijan l vin ye li vin yon konpòs natirèl li vin yon angrè natirèl ou wè avèk tout zèb m te koupe deja m pa t jete l m ap ranfòse l m fè konpòs la pi gwo ok lè w gen Zèb ou koupe nan lakou, ou pa jete l si w gen jaden, ou ka fè konpòs. Men ke w pa gen jaden, si w gen pyebwa, ou ka mete l nan bouda pyebwa, mete l sèch avan, kon l fin sèch, li pouri, epi kounye a ou ka mete l nan bouda bwa. Men pa janm mete l e ke w fin koupe l, li tou cho, ou mete l nan bouda bwa a, l ap touye plant lan. Ok. Ok. E konpòs la. E konpòs la. Kounye a mwad mas, si Dye ve, m prale. M prale dekòtike l. Men chak jou ou byen chak 2 jou ou kapab wouze l. Fò wouze l pou l kapab e pou raje a kapab pouri. Lè sa ou vin gen angrè natirèl. Ok. Ou pa byen pwodui chimik. E lè sa pou fè jaden. Ok. Men. Sa pa gen pwodui chimik ladan l menm. Tout sa m fè lakay mwen. Se bagay ki natirèl ok. Pa gen pwodui chimik ladan tonton. Ebyen si w wè sa n ap fè a se yon bagay ki enpòtan, se pataje l pou nou epi share li oubyen like li oubyen renmen l epi ekri yon kòmantè swa l pozitif swa l negatif ekri yon kòmantè epi lè sa sa pèmèt ke chanèl Reyalite m rive pi lwen.

Men fò bay esplikasyon wi. Non, alò, menm ke m pa pale, men ou esplike moun yo ki sa. Mhm. E, fè introduksyon an, epi apre sa moutre, moutre, moutre la, e...

Hello YouTube, e mwen vini pou m kapab si w wè m la mwen sou chanèl reyalite m ebyen nou sali chak zanmi nou yo k ap swiv emisyon sa oubyen k ap swiv videyo sa e nou espere w ap kite yon like oubyen w ap fè yon kòmantè non pa mwen se frè Wilner mwen sou platfòm reyalite m. Alò nou vini pou nou moutre w kisa mesye nou pèdi lakay nou, kisa nou te kapab fè, kisa nou te kapab, nou manke tou. Ou konprann? Lè n ap di nou gen nostalji, jodi a, ou wè Ayisyen, nasyon nou an, nou pa bliye sa nou te konnen. E si w gade la, mwen di fòk nou fè yon videyo sou travay sa. E m ap mande fò Posnè pou ki rezon l ap fè yon travay konsa. E lè w gade, sa ba w nostalji, lè w sonje lakay lontan. E se sa fè nou sou platfòm Reyalitem e map mande pou kapab ba yon like ou byen e fon kòmantè lè fè konsa ou ankouraje e nou kapab di travay kap fèt yo. E nou pral moutre w yon konpòs e sak rele konpòs sa dat fimye lakay nou lontan yo rele sa fimye epi kòman yo fin prepare yon tè konsa epi apresa yo pral mete yon konpòs sou li a kisa li ye kileti e. Lè w prepare yon te konsa, ou fè bon manje. M ap mande, anpil moun ap di, a o kòman yon moun fè sot Ayiti, lè w rive isit, e w ap fè jaden, konnen w pa konnen. E moun ap di yo renmen mizè. Mwen menm, pèsonèlman, e si w ale sou chanèl mwen, w ap wè m plen bay fri manje, e menm pwason m gen lakay mwen. Ou konprann? Paske mwen renmen lanati, se yon bagay mwen renmen anpil. Men frè Posner li menm tou, se yon bagay li renmen tou. Li renmen sa, li gen pwason lakay li, li gen yon pakèt bagay tou. Men. Ki vle di fòk li nan ou pou fèl. Men nou pral pale ansanm avèk frè Posnè li gen yon konpòs la m pral montre w konpòs la monchè ou pa ka plante yon pwodwi nan tè sa pou l pa donnen non sèlman l fin prepare tè a men l fè yon konpòs aprè sa pou l al simen nan jaden an bon ankò non pa mwen se frè Wilner kòm mwen di w mwen sou platfòm reyalite m epi nou pral montre w kisa frè Posnè fè la an nou montre nou pral fè entèvyou avèk frè Posnè Fòk mwen montre w ki moun ki fè post la paske li gen chanèl pa l ki rele chanèl reyalite. Alò nou toujou di yon moun konsa travay pou travay la tè li ba ou li release stress ki vle di pandan w ap travay ki vle di epi memwa w may w ap travay ou konprann kisa w pral fè kòm ou an may w ap travay ki vle di nou gen fwè post nè li renmen jaden mwen menm m renmen jaden tou. Frè Posnè, ki sa k pouse w fè, bon, nou gen, nou kwè nou gen. E frè Jinyò?
E frè Jinyò.
Frè Jinyò, e, ya. Alò m wè n ap fè yon bèl travay, monchè, fòk nou montre moun yo. Pase ou konn fè kàn. Ki sa k reyalite a? Ou fè yon pakèt bagay, se reyalite a vrèman, ki sa moun yo kapab jwenn, epi nan, nan, nan chanèl reyalite m. Frè Fosnè rezon pou ki rezon ou fè kont pòs sa paske m wè w gon pakèt bagay nan tè sa m kwè tè sa sèlman e se li ki te ka fè jadin an sèlman paske m wè men pou ki rezon ou fin prepare tè a epi aprè sa ou pou simen konpòs sa ladan ok bon e jis avan menm ke m esplike pou ki sa m fè konpòs sa fòk m fè lè m ap esplike w kòman konpòs la fèt. Men, ou wè pay sa yo? Gen pay van voye nan lakou a, anba pyebwa, m pran yo, m moulen yo. Epi apre sa tou, tout fèy e tout zèb m koupe nan lakou a, m mete yon kote.
Epi apre sa, m mete yon kouch pay, yon kouch tè. Yon kouch pay, yon kouch tè. Ok, banm moutre moun yo, paske fòm moutre moun yo kisa ou fè la a. So banm moutre moun yo. Ou pran ou pran ou pran pay. Sa se pay. Uh-huh. Pa gen pay, pa jete, pa jete pay. Gen moun ki pran pay yo mete yo nan garbage. Yeah. Oubyen yo boule yo. Yeah. Mwen pa boule pam yo. Pam yo m pran yo, m pase machin sou yo m moulen yo. Uh-huh. Epi konpòs la, m mete on kouch on kouch pay, on kouch tè. Uh-huh. On kouch pay, on kouch tè. On kouch pay, on kouch tè. Epi konm fini, m met m met tè sou li, epi m pran m pran m pran tuil sa a ou wè a. Uh-huh. Ou kouvri l. pou l ka moy ska enhen pou l ka enhen. Chak 15 jou oubyen chak 22 jou m uzel. Ou uze l ok. M uze l.
Epi apre apre yon mwa ankò m tchake l. Ok.
M di m jige l konsa. Pou dlo a sou ka antre andan l. Ya sa se pou e pou l ka pou pou l kapab jwenn pou angren se kòm si l vin san pou l ka mele pou l ka miks. Pou l ka miks. Pou l ka miks. Bon rezon k fè m fè konpòs la frè Wilner tankou m sonje lòt tan lè m te timoun men m te gen bò lespri pou m te konprann alepòk. Lakay nou te gen ajan forestye. Sa vle di ajan forestye a li la li pa dakò moun koupe pye bwa. Sou sekle tè a tou li pa dakò pou boule l. Men yo ti aske pou fè ranp. Ou wè ranp lan? Kòm si m ta di w se konsa epi ou pran. Ou bare l. Ou bare l.
Ou bare l. Rayi èt pay sot sekle yo wi. Ou mete yo konsa. Wi jan bay pwofesyonèl.
Pou pwofesyonèl.
Ou fè ranp avè l. Ou fè ranp. Yo fè l isi. Ameriken fè l tou. Yon pye mayi ki ta pouse la frè Wilner. Yon pye pwa ki ta pouse la. kòs lap pote e pou pap ka sipòte wè chak fwa dlo ewozyon oubyen dlo a bwote tout tout tout tè vin vin konble la e vin ta di tout grès tè a nan bon kreyòl tout grès tè a vin konble la se sak fè tè a vin gen yon pwisans kèzè sòfèt la menm ap donnen alò se rezon sa ki fè ou wè e malgre m fin m fin prepare tè a kounya m pral vide konpòs la ladann kounya apre sa m pral vire ou pral vire l kounya frè mwen apre sa apre yon mwa la tè a fin li fin li fin dòmi kounya li vin miks byen miks epi kounya ou plante l. Ok. Epi sa w plante la li pa kapab. E Alò sa se li ye. rezon sa ki fè m fè konpò sa. Ya, alò nou t bezwen moutre moun yo e reyalite a kisa li ye. Pase imajine w m wè w fè kann, ou fè kann, ou fè on pakèt bagay, ou fè manmanyòk, papay.

Ou konprann? Eske ou konn gen moun ki konn vini la ki di a ou kòman wap fè fè travay sa bagay e ou sot ayiti epi eske ou pa santi ki filin ou jwenn nan fè jaden? Bon filin m jwenn nan fè jaden frè Wilner se lè jaden an wè jaden an li vèt epi wè jaden an li kòmanse lap al donn li fèm sonje lakay gen moun ki di o ou nan gwo peyi sa. Oh oh ou vin fè jaden wi men mizè m ye pa mizè m renmen se se nèg andeyò m ye epi tou m di menm prezidan an rèn nan tout sa yap manje se nan tè l sòti wi nan tè a gade m gade nan gwo peyi yo epi l gon filin tou li gon filin lè w chita lè w chita wap wap gade jaden sa wap gade jaden an bon ti van pase nan jaden an ou bon ti lapli ap tonbe an pou kanpe wap gade jaden sa kwè m lè M garant ou mwen m chak jou pa gon jou m leve m pa gade Jacqueline. Yeah bon m konn vini a minwi m pase dèyè a 1 è de maten fò m pase dèyè anvan m antre nan nan kay mwen. Jacques de fwa son terapi li ye. Son terapi.
Ou wè tout ou pap wè si l terapi e paske e paske ou pa renmen fè l. Men depi ou renmen fè l epi ou gen posibilite ou gen yon ti kote pou fè jaden tou wap wè ki fini ki ye nan jaden. Ebyen an nou moutre moun yon ti bagay an nou bay moun yon ti bagay nan femiye a monchè mwen M tap renmen m tap renmen yon ti bagay konsa m tap renmen yon kòmantè konsa yeah yo vann nan home depot mete yo nan bag
wi paske yo pa mete pwodwi chimik ki vle di yeah si w plante yon pye mayi la monchè yon pye kann yon pye yon pye papay. Pafwa lè moun yo wè jaden an konsa frè yo panse se jis fè jaden an met bal la nan tè epi that's it m'en di yon bagay depi se moun m'en di sa ki gen kay ki gen tè E m pap baw manje m. M pap baw manje m. Depi se parese w parese. Ou pa ou pa plante. Ou pa plante yon pye zaboka. Ou pa plante yon pye mango. Ou pa plante yon pye kann. Epi lè m genyen monchè e w ap mande m mwen m pap ba w. Imajine w frè m lè yon piman e nan jaden e nan mache m t al achte l. Mwen di m al lakay mwen. Yon pwa kongo vèt e nan nan mache m t al achte l m jwenn li. Imajine w yon kann la m jwenn li. on on on yanm lap jwenn li. Manyòk la lap jwenn li. On kann koute 6 a 7 dola. Li koute kòb. On papay pou fè legim oubyen pou ta fè ji, m jwenn li. Tout kòb sa yo l evite m. Alò sa a se tè a. Ou kote m simen tè a. E sa a se tè sa l fin prepare. Kounye a konpòs sa a, men kòman l fè li vide li pou bay tè a on lòt bous. Pou l bouste tè lòt tè premye tè a. Ou konprann? Pou l bouste tè a. Alò se konsa l ye avan l plante sa l pral plante a, pwa oubyen mayi a. Epi pou moun espesyalman ki ann Ayiti yo ki pa konn kòman pou fè jaden isit, vini bò isit n ap montre w kòman E pou fè jaden. Alò Frè Wendè, e fò m di moun yo, e pa se sa m gen an l piti, se sa k fè m fè l alamen. Men tankou moun yo k ap fè gwo bagay, gwo jaden yo, yo fin vire tè a, sa machin, pou yo ta pran machin ap pase anpi l ap lage tè a, lè l tounen l kouvri l. Epi l bon tou pou fizik ou tou, m pa si w konn sa. Ya, s on espò l ye, s on espò l ye. Ou konprann? Tankou E li toujou bon pou pou fè mouvman ak kò a. Se yon terapi li ye. Lè w fin fè yon travay konsa monchè, ou santi w alèz. Lè w fin benyen, ou santi w anfòm. Ou santi w lejè. Mwen toujou di frè Wilner, o tèm lan pa bon. A tèm lan pa bon, m pa ka fè manje. Imajine w, moun nan ap fè jaden, li pa prepare tè a. 1. Dezyèmman, moun nan li chich pou dlo.

Sa se sa nou di w la ou ka toujou fè jaden w nan pat ou fè jaden nan pat ou plante ou mete kann ou konprann men kisa sa ye? Sa rele gen kote yo rele l panzou men yo rele e lanmanlaye lakay nou son moun an feblès ou ka fè ji avè l ou bwè l ou di mwens ou fè legim avè l pou manje li vrèman bon si w an feblès.

Ou vini la. Mayi. Alò n ap retounen ankò pou nou montre moun yo jaden an. M kwè n ap retounen. Sa se baz la. Pwiske ke jaden an koumanse ap evolye, n ap montre moun yo ofil ofil toujou n ap montre moun yo. Ya, dakò.
Ebyen mèsi bokou zanmi m yo. M kwè e byento n ap vin montre w jaden an e kann nan. N ap montre w mayi a e n ap montre w tout sa ki gen nan jaden an. Gad bouda yon pye.

Apre sa pou m plante jaden la tou ok. Vwala e bon mezanmi fòk mwen te ka moutre nou e reyalite a sou chanèl reyalite m vrèman e son bèl son e lè wap manje yon kann la wap manje yon pwa la wap manje yon mayi la monchè se se se kèlke choz ou konprann alò nou te vle moutre sa konpòs la. Wè de sa pi nwa wap gade tè sa pi nwa ke ke sa wè sa yon ti jan blanch epi sa pi nwa ki vle di kèlke swa sa w mete la bon si w ta plante yon pye papay wè pou egzanp m ta renmen w plante yon pye papay la lè w fini plante yon pye papay ladan l ou wè alò mezanmi se te yon plezi pou nou te kapab jwenn nou sou chanèl reyalite m epi e bay yon like bay yon fè yon kòmantè e kisa w panse 2 preparasyon an eske ou renmen konpòs la eske ou fèl tou ou menm ki konn fè jaden. Ebyen mwen retounen ankò pou nou di w mèsi pou tan ou ke ou te ap swiv nou sou chanèl reyalite m e pou nou te kapab montre w bèl konpòs sa Nou espere wap kite yon like, wap fè yon kòmantè kanmenm. E jodi a se sak fè nou pa ka retounen lakay e nou pa gen lidè. Jodi a nou ta dwe gen sak rele minis agrikilti. E kounye a tout nèg yo se prezidan yo bezwen nan peyi a. 9 prezidan pou 2 zan. 9 prezidan
nan peyi men pa gen moun ki vle fè agrikilti. Jodi a ou wè tout moun ap manje, manje friz. Men nou menm gras Bondye gen bagay nou pap achte. Gen bagay nou pap janm achte. Mwen m pap achte piman nan men moun, m pap achte Gon pakèt bagay m pa achte nan men moun, m gen yo m gen yo m fè chak ane. Frè Postè se ton plèzi pou nou te genw sou chanèl reyalite monchè bon travay mwen menm sa w fè a Celim fè tou e ou pa ya vwala vwala
ebyen mèsi bokou nou espere yon lòt fwa nap jwenn nou sou chanèl reyalite m ban nou yon like epi kisa w panse de nou kapab di de konpòs la epi de jaden an.

Pou l ka byen dòmi ok sa se reyalite a men reyalite a nou wè reyalite a sa se reyalite a sa ok. Sa se reyalite a.